Tè tè tè bouda anlè Tè tè tè bouda anlè M sezi Lè m tande misye fè mizik la m di oh Gade gwo son bagay misye di Men m gen enpresyon misye di l jis pou l plezi pou l ap fè djim pou l ap bagay Men on jenerasyon tèt atè bouda anlè ou konn sa sa vle di Tèt vid Ou pa remake n al nan bakaloreya s on sal ki gen 28 elèv 2 ki bon. Nèg sa yo la kiyès ki mete yo jan yo mete yo la? Mentnan si yo vle gon konpòteman ki diy de nos ancêtres fò yo dakò fò yo trayi blan. Bonjour internautes a tout nou menm ki la a son plezi pou mwen jwenn nou fanatik Jacques Sauveur Jean yo toujou fidèl o randevou bonswa.
Sante a ok? Tout bagay ok? Monchè an pale de mieux en mieux ou konn yo toujou di zo granmoun pa pran men mwen menm kòmsi ou konn son jèn timoun mwen ye donk bagay yo vin jan yap mache a la genlè m wè map bon paske wè m kòmanse ka fè de bagay ke m pat ka fè tu wà menm si ou wè ke medsen yo di m rete o repo men m toujou konnen fò m mete m o randevou avèk le travay paske se li ki bay libète men nap travay avèk prekosyon.
Senatè, 79 vyèm somè loni an sot fèt, anpil moun ap fè deba sou deklarasyon ou mesaj Edgard Leblanc fils lan, selon ou menm kisa ou konprann de sa?
Mwen toujou konprann yon ayisyen ki gen referans Jean Jacques Dessalines. Son bòn ide. Se sou sa tou ke yo toujou verifye ki jan pou yo trete n. Alò, byen antandu, nos adversaires. Ils sont de taille, ils sont nombreux. E lè w gen kòm sijè Jean Jacques Dessalines, yo konn egzakteman kote y ap mennen w. Yo tèlman konnen l ke gen de lè ou konn pral pale yo di w pa bliye pale de Jean Jacques Dessalines non. Blan yo tèlman yo fò men lè pou yo touye l yo touye l tou dous lè pou gen diskou Jean Jacques Dessalines trè byen men lè pou gen aksyon Jean Jacques Dessalines ou mouri se sak fè wè fòk lè toujou pran prekosyon avèk diskou e aksyon bay ki trò fasil yon diskou.

E se ak la. Paske yon nèg gen dwa ap fè tèl diskou epi l ap fè yon lòt bagay. Sa twò fasil. Mwen toujou felisite moun ki konpòte yo de la sòt. Edgar Leblanc, tribin Nasyon Zini. Msye konn li, l konn ekri. Msye konn kanpe, msye konn, msye gen ton. Misye fon bèl diskou. M pat ko menm tande misye kap pale, m te deja wè ke son diskou ke tout moun enplike ladann. Map mande m si m pa yon nan nèg ki te di sa. Yon diskou konsa ou mèt tann, se premye fwa, se premye fwa ke yo mete tout aktè ayisyen yo ansanm nan lojik de CPT. Sa di la ou pa ka konn ki opo, pa gen opozisyon, pa gen pati opouvwa. Tout moun. Men ki yès ki mete yo? Ministè dè zafè etranjè. E an pou! Tout moun konn ki yès ki gen ministè sa a. E tout moun konn pase aktè sa yo, wòl yo nan tout bagay nan peyi Dayiti. Donk s on travay dayisyen ki toujou o sèvis di blan. Men ki pèt avwa an bon diskou, ki pèt toujou avwa an diskou pou fè lè antre an sèn. Lè le diskou pe rete nan kad nan diskou frajil. Piske, ou konn sa blan toujou fè? Se tankou yon bouwo kap bat ou. Men pandan lap bat ou an, ou kouche atè a, si ou fè tankou ou mouri, Epi l ale. Se ren tonbe sou ou, ou leve ou kouri. Men w ap bat kò w bay tchaw epi li gen yon pi gwo kout bwa l ba w nan tèt, yo rele sa kou de gras. Moun sa yo, advèsè nou yo, tèlman konnen kijan nou atache. a kilti nou, a rasin nou, a istwa nou, yo ka pran le pire de nos ennemis fè fon diskou pou satisfè ògèy nou e verifye èske nou vivan toujou anvan yo ban nou dènye kou de gras yo. Diskou pa sifi nan sitiyasyon ke nou ye la a. Se pa ke m di diskou pa bèl, se pa ke m di diskou pa bon. Trè bon diskou, trè bèl bagay. Men kounye a la, aksyon yo, sa yo ye. Mwen menm, m te toujou di nèg yo sa. Yo gen okazyon nan men yo la a pou yo ta ka sove Ayiti. Piske, o nivo di pati dè zatis e dè peyizan, nou te fon pwopozisyon an 3 pwen. Yon gouvèneman dantant nasyonal, dinite nasyonal, sa ke yo ye jodi a la, paske tout politisyen nèt enplike. Men kiyès ki mete yo la? Tout moun konn kiyès ki mete yo la, sè Leblanc. Men yo te ka pwofite pandan yo la, tou bay tèt yo yon misyon, nan pwen B Nan pwen, nan dezyèm pwen pati, pwopozisyon pati atis ak peyizan yo, dote peyi a don konstitisyon. Paske pou kantite deriv ki gen la a, pa gen nèg ki ka fè anyen la a dapwè yo menm. I fòk ou gen referans legal pou al korije deriv mwen ou atè a la a, su la tè dayiti. E osi devan nos advèsè ki so sè zetranje. ki envite nou a l'ONU al fè diskou a, epi òganize des eleksyon pou dote peyi a don gouvèneman dòm de karaktè pou pran desten peyi a an men e repati pou yon lòt nasyon. Diskou.
Dapre ou menm, dapre ou menm senatè, se yon diskou ki pou fè popilasyon an dòmi refè pèp la dòmi? Gade yon diskou pyèj!
Yon diskou pyèj paske banm di w yon ti bagay. Nèg yo tèlman konnen nanm nou, yo ka fè pire enmi nou vin ban nou nouvèl la. Se bagay tèt chaje wi. Fò w konn li antre lè liy. E fò w konn tande silans tou pou w konprann sa m ap di a. M pa gen kenn dout ke Edward Leblanc se yon moun edike, se yon moun. Men ki moun ki mete l la? Bon si nou wè diskou a se yo ki ekri l ba li, ou pa tande l di se pa li ki ekri l? Se tèl ministè ki fè demach la ki depoze draft la, si m manti al gade tep li a pou n wè. Se lè sa m kòmanse fè lòt analiz sou diskou a. Pase gen moun ki pou ekri draft la, ki pase devan l, ki pase nan tout kabinè a, ki pase devan tout moun enn ese a, se tout ansanm ki ekri l. Men kiyès ki mete yo la? Ou konnen nou son bann moun emosyonèl. Talè nou pral vin di analiz mwen an kòm si m ta di w se analiz ki ape fè nou kòm si m ta di w doute de. M pa vle pès ayisyen fè yon seri de nèg konfyans a san pou san. Sa w di a tèlman vrè e paske se vre diskou a bèl, tout moun ap bat bravo, fyète, sesi sela, men jiska prezan lè n gade atè a. 80 pou san peyi a livre a bandi. Jiska prezan pa gen anyen fèt. Pa gen anyen ki fèt e pa gen anyen k ap fèt paske se ki moun ki. Tande non, le mesaje dè fwa est osi enpòtan ke le mesaj wi. Le mesaje, nèg ki pot mesaj la gen de lè dwe enpòtan menm jan a mesaj la. Mesaj la dwe menm gen menm valè a mesaje a. Sa vle di ke kounye a ou ta di Lucifer vin di m Bondye bon. Lucifer ou voye Lucifer vin di m Bondye bon pa gen pwoblèm. Donk se Lucifer pou vin di m Bondye bon. An nou onèt ak tèt nou otomatikman le mesaj yon kontradiksyon avèk potè de mesaj la. Nèg sa yo la kiyès ki mete yo jan yo mete yo la? Mentnan si yo vle yon konpòteman

Ils sont de taille et ils sont nombreux. Et ils ont la détermination de réduire le peuple haïtien en ça yo vle.
Menm sa wap pale de li la e nan menm diskou sa, mwen menm pèsonèlman nou felisite l men pandan nap pale de Dessalines se yon nan moun ki pa te vle wè bòt etranje sou sòl la men pandan menm pandan diskou a jiska prezan genyen fòs miltinasyonal genyen e mesye Kenyan yo ki la e selon opinyon piblik ta sanble jiska prezan nou pa konfime li Gen posibilite pou gen solda dominiken sou sol la ki vin ranfose fos miltinasyonal la koman ou konprann sa? Tout bagay posib puiske nou pa kanpe sou anyen. Nou pa kanpe sou anyen son bann nèg ke yo bay yon job. Nèg yo son job yap fè nèg yo nèg yo nèg yo sè le salè ki kont pou e. Se le partage ce sont des enfants avec ti bibo yo nan kou yo kap bwa le lait il nous faut des hommes de caractère et je reprends il nous faut des hommes de caractère pour faire face à nos adversaires. Eske ou panse sa posib senatè pou solda dominiken yo antre sou zone. Tout bagay posib si yo pa la deja pase isi mesye Jean Jacques Dessalines pa mouri pa bonm ki tonbe sou li non Jean Jacques Dessalines pa mouri sou kabann lopital non. Jacques Dessalines pa mouri paske yon blan rache l nan koridò a manchèt non. Li mouri trayi, asasine. Sa fè objè de nèg k avè w la, se li k pral touye w. Mentnan, sa se yon tablo. Men nan yon lòt tablo ki pi rèd, si Edgar Leblanc ta serye, kòm se pa yon bagay osengilye, sè lafè de tou l moun, si ekip sa ta serye, fò yo ranje yo byen. Pou yo konnen diskou sa yo fè la gen de bagay pou yo gen nan men yo si yo pa genyen se plis tò yo fè nasyon an ke byen. Oh y a pas de compétition sans rival si c'est encore un seul joueur qui a sur le terrain epi wap fè diskou sa anndan vant nèg yo la wap fè menm diskou sa ou pa gen pèsonn avèw menm sa k te rive Jacques Dessalines nan pral rive w. Paske gon jan pou ye. Ibrahim Traore ap fè yon diskou. Ou mèt pran l pou yon diskou wi. Paske li gen nan men l deja sa pou l genyen an. Pou l fè diskou a. Li gen pèp la avè l.
E pa pèp la sèlman. Bon Dye avè l. Pèp la avèl Bondye avèl. Men si w pa gen anyen nan men w epi w ap vin fè diskou, yo bat bravo pou ou. Epi w vini w ap vin monte sosi w. Gen Bondye, gen Bondye. Li la. Li men l anlè a la, l ap vini. Men l anlè a la, l ap vini. Pase fò Ayiti sove. Pa gen kenn moun k ap vin esplike m. Ke se janm wè la Haiti wa zore. Nan menm diskou a li te pale de lajan la frans dwe remèt peyi a remèt nasyon an paske kòb sa a m panse li ka fè anpil bagay ou menm kòman w konprann sa e gen moun tou ki di yo pa ka remèt kòb sa avèk gwoup moun sa yo ki la paske oh mezanmi bon nèg sa yo pa gen anyen nan kès yo wè jan yo mi nan si yo ta lage kòb sa a nan kès nèg sa yo pou l ap rezonnen tout sa yo tou se de diskou paske pou ke la frans Vin remèt ou kòb sa a jan l te pran l nan Lafrans ki te Lafrans depi Lafrans te Lafrans ki rete Lafrans jis kodi a ke l Lafrans. M ta renmen konn ki jan w pral vin eksplike Lafrans volontèman san okenn kontrent ou pa kenbe l nan kòlèt nan gagann ou di ban m kòb mwen. Ou pa gen ponyèt pou kenbe l nan gagann pou di l ban m kòb mwen, enpi w la pral vin ba ou l tèlman Lafrans se t on bon peyi. Tèlman Lafrans se t on bon ti peyi. E jan de diskou sa yo voye prezidan ale deja. Non men tande, tout moun konnen. E se sa k fè ke fòk nou konprann sa k ap pase a. Piske pa gen kenn jan ke diskou sifi. pou rezoud pwoblèm peyi Dayiti. San aksyon. San aksyon. Dayè se aksyon pou ap fèt epi pou diskou vini. An palan de aksyon, bèl diskou fèt nan Loni, men Senatè yè lekòl louvri. Jiska prezan gen yon zòn timoun yo pa gen aksè pou yo antre nan klas yo. Kòman ou konprann sa? Sa ap dewoule konsa depi plizyè ane. Yon lòt ane anplis. Gen yon atis ki fon mizik, m pa konn non misye, men m swete ayisyen prete atansyon a mizik sa ke misye fè. Misye pou kont pa l gen dwa pa konn gwosè bagay ke l di a la. Tè tè tè bouda anlè, tè tè tè bouda anlè. M sezi lè m tande misye fè mizik la, m di oh! Gade gwo son bagay misye di. Men m gen enpresyon misye di l jis pou l plezi, pou l ap fè djim, pou l ap bagay. Men yon jenerasyon tètatè bouda anlè, ou konn sa sa vle di? Tèt vid. Ou pa remake nal nan bakaloreya se yon sal ki gen 28 elèv de piman. Nou pral de mal an pi paske chak ane kondisyon yo poze pou nou al lekòl yo se konsa. Pa gen aksè a sa, pa gen pwofesè la, pa gen disè la, aksyon yo pa bon. Se pawòl la ki genyen sèlman. Mesye edikon timoun menm si atis nan ta fè tèt atè bounda anlè pou le plezi men fòm ta gon jenès tèt anlè bounda atè. Pase te pi bounda anlè. Ah oui. Chawa pete. Chawa pete. Depi tèt a tè. Pa gen moun ki ka wè m gade lòt nan je. M gen enpresyon atis la di bagay la papa. M pral vòlè l nan men l. M pral prete l nan men l men mon chè atis ou di bagay. Epi gon bout bagay ki rantre nan dèyè mizik la. Bwa kale!
Wi senatè, pa rete bwa kale. Nou konnen genyen yon espas bò kanal la. Gen moun ki di se espas CODEVI, gen moun ki di se espas leta, gen moun ki di se pou pèp la, men Bwa Kale monte sou li, l ap plante. Selon sa Bwa Kale di nou, Bwa Kale di nou CODEVI ap fè mayo, li menm l ap fè manje. Kòman w konprann sa, Senatè? Depi se bagay ki nan zòn sa a, m pa gade yo, m pa tande yo ankò. Ou wè m manke mouri nan gade ak tande bagay nan zòn sa a. Donk tout sa kap fèt nan zòn sa m pa gade yo, m pa tande yo, m pa opine, m pa konnen. Nou tande mesye jounalis yo mete m pa konnen. M pa konnen pa al nan mesye. Poukisa w pridan konsa a senatè? A, sa m sot pran la pitit mwen. On ti on ti opinyon m te emèt de Ayibopost ki te fè yon atik. M pa menm konn sa te di nan atik la. Pou sa m sot pran la, pou sa m ap pran la. Andan sèkèy mwen soti.
Soti lwen ooh nèg yo brital.
Nèg yo priye pou? Nèg yo priye pou mwen.
Sèl jou sim pa pale nan bagay yo se tout moun pa fè yo map fè sam vle. Trè pridan. Oh oh konnya map fè sa. Bon mwen gen presyon menm sam fè mpa vle moun ou ankò. Paske depi nèg yo wè wap fon bagay ki pozitif yo di kijan l fè fèl banm wè sim ka fèl tou banm wè sim ka fèl banm eseye fèl anben an nou tou tiye misye poul pa fèl ankò. Byen wi wap fè. Mwen pa konn kijan m konprann nèg yo. Se yon bann chasè k al lachas. Yonn vin avèk yon gwo elefan, yon lyon, tig, epi lòt la vin avèk yon ti zwazo oubyen yon marengwen, epi sa k vin ak ti zwazo marengwen ap chante, Nou gen zwazo! Nou gen zwazo! Epi lè yo gade gwo elefan, yo di, A sa pa anyen. Gwo elefan an pa anyen. Lyon an panyen, tig lan panyen. Gwo bèt sa ou kenbe nan forè wi. Nèg la kenbe yon marengwen epi lap desann ak tout ekipaj. Nou gen yon marengwen, nou pran yon marengwen, nou tchè gwo chasè. Epi sa ou tande a la, li fè tiye chasè ki kenbe lyon an. Donk son peyi tèt anba, son jenerasyon, son bann moun tèt atè bouda atè. Epi yo gen moun pou bat bravo, pe nonbro kilswa, men bravo batman kouraje chen.
What? Ok, menm pandan wap pale tèt atè bouda anlè, jan konfrè a sot di l, yè gouvèneman an te prezan nan Sid pou te lanse nou ta di grand ouverture des classes pou ane 2024-2025 e yo oblije pase anlè e gen anpil lòt jèn tou ki nan anpil zòn ki pa ka ni pase anlè ni pase atè. Kòman w konprann sa? Èske jiskaprezan se toujou menm tèt atè bouda anlè yo? Menm bagay la. Sa vle di ke aksyon a pawòl Mwen menm map diw yon ti bagay lè w vin met lòd nan dezòd lè w vin met lòd nan dezòd premye sa w bezwen se referans legal la rezon pou lakèl ke m mande tout ayisyen fokis pou dote peyi a don konstitisyon se referans yo la konstitisyon de 1805 si on ve parle de Dessalines Wak ap vin palem de Dessalines men san lam de Dessalines on ignore ou voye jete la constitution de Dessalines wap vin nonmen non Dessalines nan diskou a ou e pase moun nan tenten sa map reprann sa wap pale de Dessalines ou ignore konpletman constitution Dessalines nan de ki Dessalines wap pale se pase moun nan tenten il faut doter le pays d'une constitution se referant sur la constitution De 1805, sa Dessalines te swete a, bon ou voye jete sa l te swete a, ou pa gen kenn referans de li, epi w ap vin pale de li. Malè a pral rive w vre wi. Il faut doter le pays d'une référence, de référence légale, pouvant nous servir de guide pou korije tout Deriv sa yo ki la. Men Senatè. Endepandan se yon bagay ki fasil. E chak fwa yon gouvèneman pale de pou eseye manyen konstitisyon peyi a paske ki bay anpil pwoblèm e ki anpil fwa tou pa bay gouvèneman gwo pouvwa vre pou deside. Endepandan se yon bagay ki fasil paske anpil nan moun yo jwenn byen yo ladan l. Ou klè. Ou pa tande fraz mwen an? Se referan sur la konstitisyon de 1805. Batistè fèt yon sèl fwa. Ou pa ka fòs, ou pa ka rete lè yon timoun gen 30 an kòw di banm refè batistè rèy. Depi ou vle konprann sa sa vle di batistè se jou l te fèt la, kote l te fèt la, manman l, papa l. 18 novanm 1803, Vètyè, Ayiti a pri nesans. Le père, la mère. Se sa la konstitisyon. E se pa bagay yo pran tan pou baw. Ofisye deta sivil, ofisye deta sivil la pa ka pran 5 an poul baw batistè ou non. Kman pou kite lopital la yo baw batistè ou. Epi se li ki la nèt wi. Enfòmasyon sa yo si w vin bezwen kòmsi m ta di w ke gon bagay yo konn fè ki rele, kòman yo rele bagay sa nan ofisye deta sivil yo. Yon ekstrè dachiv. Ekstrè dachiv la, enfòmasyon pou yo met ladan l lan se enfòmasyon yo pran nan batistè a wi. Ou pa ka ap vin di m ou chanje paske w ap fè ekstrè dachiv ou chanje konplètman, totalman, enfòmasyon ki te nan batistè a non. Se referans yo la konstitisyon de 1805, konstitisyon ke nèg Tero yo. Ou pa wè, plizyè fwa nèg ap pati ap al nan peyi etranje, al fè sa, ou pa wè yo tounen yo ba yo djòb? Mwen menm a chak fwa ou konn kote m ale? M al sou tonm Kabwa Lamò. M al sou tonm Kabwa Lamò, m al kominike avè l pou m di l ki pozisyon pou m gen. Nèg yo toujou, tout nèg vin di m pozisyon w nan bon. Kabwa Lamò konn fè repons?
Wi. O! Ti nèg sa ou pa t konn pale avè m monchè pou kounye a la m t ap atè. Chak fwa m al kote nèg yo, m di mesye ki pozisyon pou m pran, yo di pran pozisyon lanmò w. Ou mèt ret mouri avè l m ap tann ou. Paske si nan vivan tou gon bagay k ap rezoud sa, pozisyon sa k ap rezoud li. Mesye w pa la nan ki pou l ban nou sekrè a? Ban m sekrè a. Rete nan pozisyon nou an. Respekte la pozisyon de nos aïeux, de nos ancêtres. Senatè, èske jodi an la a, sosyete an pa gen yon pwoblèm piske odyo pral sèvi avèk pawòl atis lan di an, tèt atè bouda anlè, èske se pou fè popilasyon an pran konsyans ou pa? Wi, sa ka ede yo pran konsyans. Pase gen de lè yon atis di yon bagay, lè atis di bagay se pa li k di l. Sak sot anndan atis se bagay kòmsi m ta di w se de bagay ki pran plas wi se tankou yon avyon ki ateri sou yon ayopò wi atis sa ase souvan konn di yon bagay pou kont pa l se mwen m gen de bagay m te di lè m timoun se konnya m ap konprann yo wi nou pa vle mete ni dwat ni gòch nou san lè mache pye atè si nou pa aprann mezire lè m ap di bagay la m t ap di l paske m te gen yon konpreyansyon de li bon se konnya m vrèman wè ke lè yon moun pa vle mete ni dwat ni gòch ou gen yon grenn soulye k ap bon pou ou Wap mache pye atè wi. Paske ou pat mezire nan pye w. Si w achte yon soulye ki nimewo 8 pye w nimewo 12 epi w al nan yon bal Tropicana ou konn sa yap chante pou ou? Ti sousou cheri wap touye papi ou paka chante danse 2 moso. Ou ka al legliz avè l wa retire talon w ou chita wap tande mès la. Men m paka ba w manti si w al nan bal avè l ti sousou ap tiye papi wi. Ok nan menm sans tèt atè bouda anlè Pa egzanp, jounen jodi a la, menm lè fòs miltinasyonal la poko janm ap jere anyen, men pou yo fè deplap yo, nenpòt kote yo prale fòk gen anpil polisye la, fòk gen itag, fòk gen swat anpil lòt inite nan pnh la. Men lè n gade kantite kòb yon sòlda Kenya ap touche ka 10 fwa, 15 fwa lajan yon polisye. Kòman w konprann sa? Ou pa panse sa ap kontinye kreye fristrasyon lakay polisye yo? Se advèsè yo ki defini kiyès ki touche konbyen e ki fè kwa. Pa gon bout revòlvè, ni yon grenn bal ki an Ayiti ki pa soti menm kote a, an Frans, Ozetazini, o Kanada. Si te gon bout kouto ki make made in yon lòt peyi ladan l, M tap di w ah bon bagay la wi. Nenpòt lè m wè yon bout ki make, yon bout kouto ki make made in somewhere else, yon lòt peyi. Men tout se made in usa, made in France, made in Canada. Sa vle di ke se polisye a ki gen zam nan, ke l touche mal ou byen. Ke se Kenny ak gen zam nan kel touche mal ou byen son grenn. Kite lot neg yo tou neg a zam yo. Bon neg sa yo menm menm menm bobo jab yo ou we se yo ki gen pi gwo zam se paske se yo ki pi enpotan neg sa yo pi enpotan pase ni lapolis ni Kenny yo ni tout bagay. M pa konn si ou kouran de sa se lanfè. Dènyèman gen yon polisye swat ki pran ki resevwa yon katouch nan janm. Misye mouri paske l pa jwenn swen. Pansetan nou okouran ke sòlda Kenyan yo vin nan yon kout katouch se Sen Doming yo ale. Kondisyon 1, ou pa tande lè yo te siyen kontra avèk Kenya, premye moun ki te rele viva warrior, kouman m ta fè wè yon siyati poze sou yon papye ki moun ki kontan an premye Abinader. Li gen enterè l. Donk sela vle di ke se nan enterè l li ye. Donk sela vle di ke nou sonje yon bagay map plede di nou, nou toujou ap bliye men. Lil Dayiti te dwe gouvène deja pa lè Libanè. La Repiblik da e se sak fè ke nou konsidere tèt nou, nou sipoze konsidere tèt nou tankou yon sou-komisarya de la Repiblik Dominikèn paske se le Libanè Abinader ki è an chèf laba. Kelkeswa nèg ou wè ki la a kap vin pale, fè diskou en etc. Anvan yo pwan desizyon pou Ayiti, yo mande Aminadè sa ou panse. Paske le pwoblèm Dayiti sè le fèt kon a un pase, un istwa inik ke blan an pa ka dijere. Demanti yon sivilizasyon ke labib konfime. Nan pil vèsè nan labib ou m wè esklav. Hehehehe. Gwo koze wi. Sa vle di nan la konsepsyon de Dye. Jan mwen menm mwen wè jan esklav la ye a, kòmsi m ta di w, nan konsepsyon Bondye, kòm tout nèg yo se enspire de Dye yo ye, sa vle di Bondye enspire yo pou te fè eta de esklav. Bon bagay sa fè m kòmsi m ta di w, bagay sa fè m, m pa pale men m pridan anpil. Sa vle di ke nèg sa yo, mesye sa yo p ap janm padone a nou menm Ayisyen ke nou te manti yon sivilizasyon. ki te chita fè ap viv tankou bo ap bwè lwil ap bwè lwil. Ok yon dènye mesaj avan nale pou nasyon an pou moun kap gadel fanatik gabito fanatik ti kanal etc.
Monchè rete entelijan piske ou wè kounya la se pa ponyèt ki ka rezoud pwoblèm nan se entelijans. Se sèvo e gouvènman ki la a, m pa gen dout ke se yon bann nèg ki konn li e ki konn ekri. M pa gen kenn dout ke aspè pedagojik nèg yo kòrèk paske lè w gen de zòm tankou Frid Jan, ou pa ka di l nèg sòt. Edga Leblan, ou pa ka di l nèg sòt. Tout nèg ki la yo nèt, ou pa ka di yo nèg sòt.